Salut a tout moun kap gade video sa, byenvini sou chèn pwoteje sante w e nap pwofite raple w ke objektif pwoteje sante w Se pou prevni maladi nan popilasyon an, pandan n ap itilize kòm zam bon jan edikasyon. Jodi a nou pral pale de yon tèm ke tout moun ta sipoze konnen. Tèm sa se, Sitotèk pa t fèt pou fi jete pitit. Nou swete w pran san w, pran tan w, pwoteje sante w, pral eksplike w. Sitotèk, Se menm medikaman ki rele mizopwostòl la. Ou ka di sitotèk oubyen mizopwostòl, se menm bagay la. Paske sonje, medikaman yo, non sèlman yo gen non komèsyal, men yo gen non jenerik yo tou. Sitotèk pral pran nesans li nan ane 1985 e se gras ak laboratwa nou konnen sou non jodi a, Pfizer. Menm jan nou di nan kòmansman videyo a, Sitotèk pa t fèt pou fi jete pitit. Okontrè, li te fèt pou te ede moun ki gen pwoblèm tankou, ilsè lestomak, sitou moun ki pran anti-enflamatwa w nonsteroyidyen yo, tankou diklofenak, ibipwofèn, elatriye, ki ba yo ilsè lestomak. Sitotèk te jwenn patant li nan plizyè peyi pou ede moun konbat Ulcère l'estomac. Nan ki moman moun yo pral pase nan itilize Cytotec plis pou jete pitit ke pou trete pwoblèm nan lestomak? Kontinye swiv videyo a, Pwoteje Sante w pral eksplike w. Pa bliye bay videyo a yon like, abòne e pataje videyo a yon fason pou plis moun kapab fè prevansyon de maladi yo avèk Pwoteje Sante w. An 1987,

elatriye. Men tou de kou, Sitotèk pral vin sou mache a. Pral gen yon bagay nan li ki pral fè moun yo kite tout lòt medikaman e yo pral itilize l pou jete pitit la. E nou pral eksplike w ki kote sekrè a ye nan medikaman moun yo itilize pou jete pitit la e poukisa. Rezon ki pral fè moun yo itilize Sitotèk pou jete pitit la, se pa paske li pi ba pri, ni paske w ka jwenn li pi fasil ke lòt medikaman yo non. Rezon an, se kontrendikasyon li genyen an. Kisa ki kontrendikasyon yon medikaman? Kontrendikasyon yon medikaman, se yon ti mesaj ki di men ki moun ki pa dwe itilize l.

Depi yon medikaman di fi ansent pa ka itilize l, se tankou yon mesaj yo bay medam yo pou lè yo bezwen jete pitit. Depi lè sa, yo pran itilize Cytotec paske li trè efikas. Paske lè yo itilize li, kòm se yon analòg de prostaglandin E1 li ye, li pral aji sou uterus ki se matris la, li pral pwovoke kontraksyon. Lè sa. Pitit la ap tonbe. N ap fè w konnen, ti totak pa t janm fèt nan ide pou fi jete pitit. Se nan eseye ki fè de no jou, ou ka rankontre yon jèn ti fi ki gen yon mizopwostòl, sa nou rele sitotek la, nan men l. Olye w panse se yon pwoblèm lestomak, w ap plis panse se pou l jete pitit. E w ap gen rezon, paske de no jou, tout fi k ap itilize sitotek, se prèske. pou yo jete pitit yo itilize l. Pa bliye pwoteje sante w te pote tèm sa pou ou tou pwofite abòne ak chanèl la pou ka jwenn dènye videyo pwoteje sante w yo lèw fin abòne pataje l avèk yon frè w yon sè w yon fanmi w yon zanmi w yon fason pou plis moun ka jwenn bon jan enfòmasyon e bon jan edikasyon ke pwoteje sante w pote pou yo a. Plis ou pwoteje sante w, m ap pwoteje sante m. E ansanm, n ap pwoteje sante n. E trè byento, n ap pote yon lòt videyo pou ou.